Sa nou konnen l trè byen, se te Prezidan Donald Trump. An 2011, lè sa a se Obama ki te sou pouvwa a, Trump te fè deklarasyon sa a. Li deklare Prezidan Barack Obama t apral kòmanse yon gè avèk Iran pou l te kapab rete sou pouvwa, paske li di ke prezidan li weak, li pa gen fòs Li pa konn kijan pou l negosye, sèl fason l kapab rete sou pouvwa se lanse yon gè avèk Iran. E li di li menm li gen anpil eksperyans nan militè. Sa se Trump ki t ap pale nan 2011 kòman ke Obama pwal kòmanse yon gè avèk Iran pou l ka rete sou pouvwa. Men jodi an la a, Prezidan Trump, se li menm ki akonpli pwofesi sa a. Li lanse yon gè avèk Iran. Avèk ki entansyon? Medam e mesye, pandan ke n ap pale la a, dife patou dan le Mwayen Oryan. Gè sa a ke Lèzetazini avèk Izrayèl kòmanse an Iran pwal epapiye. E Iran jodi an la a, ki pèdi plis pase 40 manb nan lidèchip la. Plis pase 40 manb mouri nan Iran. E malgre, medam e mesye, plis pase 40 manb nan lidèchip Iran mouri, Men peyi a kontinye ap reziste kont atak Lèzetazini. E m pral esplike nou ke bagay sa a li trè e trè danjre. Paske pandan ke n ap pale la a, Lèzetazini pa konnen kiyès pou l adrese. Yo pa konnen kiyès ki nan tèt peyi a. Paske sa yo ki te kapab pran yon desizyon, ke yo te kapab negosye avèk yo, yo mouri. Donk ou gen yon peyi jodi an la a, ki genyen anpil zam, ki nan men de moun ke Lèzetazini pa konnen pandan ke n ap pale la a, kiyès ke yo ye. Paske avan atak te fèt sou Iran, pa t genyen yon plan byen detèmine pou te kapab konprann ki sa k pwal fèt apre atak sa a. E jodi an la a, moun ki an chaj lame iranyen an yo deside pou yo rann gè sa a koute chè pou Lèzetazini. Tande byen, moun sa yo jodi an la a ki gen chaj pou lame iranyen an, gouvènman iranyen an, yo pral asire yo ke yo rann li koute chè pou Lèzetazini. E finalman, kiyès nou konnen ki pral peye dèt sa a? Se mwen menm. Se ou menm. Se li menm k ap peye taks Ozetazini. Se nou menm ki pral peye pou dèt sa a. E pou kiyès, pou ki rezon n ap fè gè a? N ap fè gè sa a paske Izrayèl mande pou n fè l. Nou nan gè sa a paske nou gen yon prezidan ki vle rete sou pouvwa a. E jodi an la a, nou nan yon gè nan Le Mwayen Oryan avèk Iran. E Iran bò kote pa li, kontinye ap fè dega. Mwen te esplike nou yè kòman Iran kòmanse atake tout peyi ke l sispèk ki se zanmi Lèzetazini. Sa vle di, nou pa vle itilize mo twazyèm gè mondyal. Men medam e mesye, pandan ke m ap gade sa k ap pase la, li sanble. Nou poko pral wè fen konfli sa. Li pral koute anpil lajan. Stock market la jodi an la mwen kwè li pral desann seryezman. Premye Donchon bò kote pal, li pran bagay la alejè. Paske li pa yon òm militè. Li pa menm konprann sa kap pase la. Li panse se yon jwèt. Bagay sa, li trè danjre. Prezidan ki te pwomèt lapè, jodi an la a, se pa lapè ke l ap simaye. Se pa de gè, de distraksyon ke prezidan sa menm l ap fè. Pandan se tan, lè Repibliken o Zetazini, ki deja gen pwoblèm, paske popilarite yo li anba pye jodi an la a, e gè sa a, pral ajoute enkyetid lakay Ameriken e menm lè MAGA ki deklare sa ke yo te pwomèt nou an se pa sa ke yo bay. Eleksyon 2026 pral yon test eske pèp Ameriken deja pèdi tèt yo. Izrayèl, se li menm k ap benefisye. Paske nou sonje, se Izrayèl ki te bay evidans mansonj pou Bush te atake Irak. Nou sonje. Menm Natnyahu, se li menm ki te deklare li gen evidans ke Sadam Hussein t ap sere anpil gwo zam ki pou detwi lemond. E avèk pretèks sa, yo te al atake Irak. E jodi ankò menm Izrayèl sa a li marande avèk Lèzetazini, konvenk Trump ki son prezidan trè fèb e yo avanse lanse atak kont Iran. Pandan ke n ap pale la a, Iran li menm tou l ap lanse misil nan plizyè peyi. E medam e mesye, menm tank gaz anba dife. Gen yon gwo tank gaz ki tap pote lwil. Nan yon andwa, nan yon zòn kote ke komès pase. Iran lanse misil e pandan ke nap pale la, se dife kap boule ladanl. Sa vle di, mache global la, pwal afekte. OPEC deklare yo pwal ogmante pwodiksyon lwil pou pa kreye yon kriz nan komès mondyal. Donk, medam e mesye, nou kapab wè jodi an la, Lèzetazini li nan yon sitiyasyon vreman kritik. Nou pwal pale de bagay sa, nou pwal diskite l, Nou gen de karaktè nan kan demokrat e repibliken nou pral koute yo kap pale. Men men sa kem vle fè w konnen avan menm ke m avanse pi lwen. Si ou se yon moun kap koute HPM souvan, oubyen wap swiv politik entènasyonal, Mwen kwè ke jodi an la a ou kapab wè sa ke ou te konnen avan yo, se pa sa ke yo te ye. Pou sa yo ki te panse petèt ke lè Repibliken se te yon pati politik kap preche lapè, m pa kwè jodi an la se sa ke ou wè. Paske evidans lan pwouve l se pa sa ke l ye ditou. Lè Repibliken bò kote pa yo, chak fwa yo monte, gen 4 bagay ke yo fè. Tande byen. Lè repibliken chak fwa yo monte sou pouvwa gen 4 bagay ke yo fè m pwal diw yo e si yo se manti pa gen pwoblèm demantil monte la nan kòmantè yo di frè Abner sa se mansonj ke liye e ou konnen m pa gen pwoblèm pou m deklare wi mwen regrete se yon mansonj ke m te fè chak fwa yon gouvènman repibliken monte. yo fè kat bagay. Premyèman, yo koupe taks pou sa yo ki rich. Toujou fè l. Bouch papa fè l, bouch pitit fè l, Trump fè l, e tout sa yo ki te avan yo, yo fè l. Dezyèmman, Yo ogmante taks sou pòv la, sou malere a. Yo fè l nan plizyè fason. Pafwa yo sèlman ogmante taks, pafwa yo mete tarif, pafwa yo ajoute de lòt frè, pafwa yo ajoute frè nan lòt bagay. Sa se dezyèm bagay yon administrasyon repibliken toujou fè. Twazyèmman, yon administrasyon repibliken toujou koupe tout pwogram sosyal. Twazyèmman, yon administrasyon repibliken toujou koupe nan pwogram sosyal. Ankò, pwogram ki disponib pou ede malere avèk pòv la, yo toujou koupe. Finalman, Administrasyon Repibliken toujou atake yon peyi dan le Mwayen Oryan. Mwen ta vle w retounen dan listwa. Pandan 40 ane k pase la, gade sa ke m di w la la, w ap wè ke lè Repibliken toujou aplike 4 pwen sa yo. koupe taks pou moun rich, ogmante taks sou sa ki pòv, elimine pwogram sosyal ki ka ede pòv la, e lè yo fini, y ap atake yon peyi nan le Mwayen Oryan. E jodi an la a, atak sou Iran kapab mete yon fen a rejim Prezidan Trump lan. Yè nou te genyen Chris Murphy. Chris Murphy se yon demokrat. Ki te paret devan televizyon ki rele, ki te paret nan program ki rele Face the Nation. Yon pwogram ki la disponib pou lè politisyen vin pale avèk nasyon amerikèn nan. Chris Murphy te parèt pou l diskite gè sa a.

Medam e mesye men kesyon an. Ou mande pou manm kongrè retounen nan Washington DC pou yo vin chita ansanm pou mete sou pye yon rezolisyon pou kapab mete yon fren nan konkèt de gè ke Trump li menm l ap fè nan le Mwayen Oryan. Men ou deja konnen, pa janm genyen yon rezolisyon pou lagè ki janm gen siksè anba plim prezidan an. Men poukisa w panse ke sa li pral mache jodi an la a? Ban m eksplike kontèks la. Trump lanse gè san li pat mande Kongrè otorizasyon. Gè deja kòmanse. Men, gè a kòmanse se vre, men Kongrè ta dwe reyini ansanm pou yo deklare fini gè a, elimine l, nou pa otorize l, li dwe sispann. Men, Pou yon lwa li vini efektiv wi men pou l pase fò ke prezidan sinye l. Paske si l pa sinye l, lwa a pa gen efè. Pat janm genyen yon rezolisyon ki parèt devan prezidan sa a oubyen nenpòt lòt prezidan repibliken pandan yon gè kòmanse pou yo sinye l. Donk, Kesyon an sè ke, poukisa menm ke ou ta vle fèl, ou deja konnenl pap pase. E sitou nou gen yon majorite repibliken ki pap janm dakò pou yal vote kont Prezidan Trump. Ann tande poukisa Murphy deklare malgre kem konnen byenl pap pase, menl nesesè pou lè Repibliken e lè Demokrat ke nou rele manm Kongrè Ozetazini pou yo parèt e egzèse dwa ke yo genyen pou yo mete yon kontwòl sou Prezidan an. Nobody in this country is asking for war with Iran just like months ago no one in this country was asking for war with Venezuela.
Pa gen pèsòn nan peyi a ki te mande pou gè sa a. Gè sa a kap fèt jodi an la dan le Mwayen Oryan Menm jan an tou pa gen pèsonn ki te mande pou Trump tal atake Venezuela. This president is intentionally tanking our economy, he's the most corrupt president in the history of our nation. Prezidan sa a, li entansyonèlman, sa vle di li fè eksprè pou l kraze ekonomi peyi a. Li se prezidan ki pi kowonpi pase tout prezidan n genyen nan peyi a. Sa se senatè demokrat Chris Murphy k ap eksplike kijan ke l wè Prezidan Trump. L te kontinye.

E li avanse pou l esplike ke Trump pa gen otorizasyon pou l deklare lagè, li ta dwe vini devan Kongrè. Nou pale de sa souvan, men l fè l kanmenm. Pa gen rezon pou gè a. N a tande byen medam e mesye, lalwa bay prezidan an, ki se branch egzekitiv la, otorizasyon pou l defann peyi a nan fason ke l kapab. E pou l ta menm lanse gè si ta genyen yon menas eminan. M ta vle w kenbe mo eminan an. Si ta genyen yon menas eminan, le prezidan Dèzetazini genyen yon responsabilite pou l defann e pwoteje Lèzetazini. Men l bezwen pou l pwouve genyen yon menas eminan. Èske jodi an la a, Iran te poze yon menas eminan pou Lèzetazini dirèkteman? Pou Lèzetazini, Homeland, se pa Izrayèl, Lèzetazini. Èske te gen yon menas eminan pou Lèzetazini pou jistifye gè sa a ke Trump li menm

Li di ke malgre ke Trump deklare yo pral chanje rejim nan, men l di menm lè yo ta touye moun sa yo ki nan tèt peyi a, sonje m te di nou sa yè, menm lè yo ta touye moun ki nan tèt peyi a, men genyen yon liy de siksesyon ki pral pran pouvwa a, yo se toujou sa ki rele hardliners, radikal. ou pap kapab otomatikman chanje bagay la. Donk, li montre, okontrè, li pral vin pi mal. Paske kounye a la, ou pral gen de moun ki pa gen repitasyon ke yo vle gade. Se yon seri de moun ki pral aji avèk emosyon, ki pa genyen sa ki rele yon yon konpreyansyon de relasyon entènasyonal, ki pap gen limit, ki pral fè sa ke yo vle.

hard line leadership continues in Iran and yeah. we don't get rid of their nuclear program, that's a moral and strategic disaster for the country. Yo te di deja yo te gen tan kraze program nucléaire. Donc si nou kraze l, pou ki sa nou retounen ankò? E sak pwal pran pouvwa, se sa yo ki hardliners ou bien radikal. Men yo pap kapab detui rejim nan vrèman nan jan ke yo ta vle a. Dezyèm bagay la mèdam e mèsye ke Murphy te vle pale se sekirite. E an patan mwen vle anonse a tout frè m e sè m ayisyen k ap viv Ozetazini oubyen paktou nan mond lan, fè anpil atansyon. Eseye epanye kote ke anpil, anpil moun reyini. Si li posib, pa vwayaje nan yon seri de peyi nan le Mwayen Oryan avèk paspò Ameriken nan men ou. Li trèzenpòtan. fè silans paske pandan ke nap pale la a bagay yo cho. Sa ki ap pale se kòman ameriken dwe sekirije tèt li. An nou tande kesyon ke yo te poze Murphy sou sekirite dè Etazini. The State Department has issued a worldwide caution alert to all Americans.

anpil ameriken yo trapped. Sa vle di ke yo pa kapab deplase kite peyi ke yo ye nan le Moyen Orient pou yo retounen o Zeta Zini. Paske gè sa a ke Trump lanse a, avan ke yo te fè l pat gen yon plan vreman ki te mete sou pye pou panse ki sa ke yo pral fè, koman yo pral jere ameriken ki nan yon seri de peyi nan le Moyen Orient. E Iran bò kote pa l, li trè entelijan. Yo deklare nan sans sa a, m pa ka atake Lèzetazini dirèkteman, m pral atake asè e tout eta peyi kote ke li genyen asè nan yo menm. E li vin rann li trè vilnerab e danjre pou nenpòt Ameriken ki abite nan youn nan peyi sa yo. Yo se tagèt. Paske sonje byen, Iran pa sousye kiyès ke l touye ki se Ameriken. Ke w se sòlda, ke w pa sòlda, si w gon drapo Ameriken nan men w, w gon paspò Ameriken nan men w, ou se yon target.